Frèm ki ansent mwen. Se pat bagay poum te di non men m oblije.
Ki bagay? Wi frèm ki ansent mwen.
Mezanmi fò wi. Wi Mwen te abite pòtoprens papam te abite mouri li ansanm avèk manmanm kounya nou pran nouvèl li li mouri yo boulel. Tande.
Nèg yo boule papa w? Wi yo boulel.
Men papam. Papam se Renoldor. Oh!
Wi yo te toujou Sa lè. Yo, yo tiyel yo boule l? Wi yo tiyel yo boule l. Koman l rele?
Renoldo.
Mwen m se Nadiado.
Mwen menm Se papa w? Wi mwen, men papa m. Papa m se Renoldo, mwen m se Nadiado. Pran desizyon mwen menm avèk yon frè m. E manman m avèk papa m te rete Mori. Nou te vin arive pran machin nou te deplase. Lè nou rive sou wout e, sou wout Mori a. Nan ki machin nou, ki machin nou te pran menm? Machin Senmak.
Yo te vin kòm si bloke wout la, e kote ti espas yo te vin bay la, se a pye pou nou pase. Kounye a la menm, yo di machin pap sikile, machin pap ka pase, se a pye pou nou pase. Nan ki lè li te ye konsa? Sizè di swa.
Nou kanpe kòm si pou nou deplase, gen yon moun ki di frè m nan, kanpe la. Lè frè m nan. Oh! Li di frè w la kanpe la, li ta zam sou li? Wi, li te avèk yon gwo galil sou li. Enh. Kounya lè yo dil kanpe li kanpe. E ou menm? Ou kanpe tou? Wi mwen m kanpe ansanm avèl m te ye lè yo wè se pitit Renold nou ye yo vin mande pou frèm nan kouche m frèm nan k tap fè ti ridikil li pat Yo mande pou frè w la kouche w?
Wi men frèm nan vin wè se menm se frè ak sè nou ye sa paka fèt li tap fè ridikil bon l di yo dil konsa pou nou dakò kòmsi pou nou pase Fòl asepte kouche mwen menm. Bon bon mwen m pat gen le chwa m te oblije dakò. Yo tap touye nou tou le 2 a. Kisa?
Yo tap fizye l yo tap touye nou tou le 2 a. Mwen menm ki te vin oblije dakò mwen se fanm m ye m oblije dakò men li menm ki wè sa tèlman. An sa vle di ou dakò kouche avèk fòl a? Wi m oblije pat gen le chwa m oblije dakò kouche ak frè m nan.
Oh! M oblije dakò paske tout moun ki te la yo tout te a Galil yo nan men yo. M te oblije dakò pat gen lechwa nan ka sa. Mezanmi!
Yo te voye m ale, men m pat vin m pat vin pran nouvèl frè m nan. M ta oblije al jwenn manman m. An yo kenbe misye?
Wi yo te kenbe l, yo te men mwen menm yo te voye m ale, men m vin pat janm pran nouvèl frè m nan. M al jwenn manman m Sen Mak, lè m rive m jwenn li rad li chire sou li, pye l atè. Monchè m pat la. M t al lave. Pandan m nan larivyè a, epi m tande yon timoun ap parèt, ap rele, Many! Many! Epi m leve tèt mwen, m ap gade. Se lè m gade m wè timoun nan parèt, li di m wi, li wè dife leve nan kay la. Kounye a la, mwen tèlman m sezi, m fann kouri pyè atè. E kote pastè a? Kote mari w? Li kouche anndan sou kabann li ap dòmi. Pastè legliz ye. Mwen m pa levanjil, se li ki levanjil. M di, O! Kòman sa? Se te pou yon gwo pastè legliz li ye. Ou pa al gade?
Pou m pa wè l. Kay la konsonmen nèt. Pou yo pa jete timoun sa, ou pa t jete timoun sa. Tout sa m te fè, m te oblije ale lopital pou m te retire l, m pa t ka retire l. M bwè remèd, m pa t ka jete l. Paske m te. Mezanmi! Wi, m te oblije kenbe l. Kounye a, kote ou pa pran nouvèl e. Non, pa. Pouse nèg yo, anpi nou tonbe sou lari y ap fè fouj. Pandan n ap fè fouj, lè nou rive yon kote, lè m voye je m anlè, pandan m voye je m anlè. Anpi m. Ou ta avèk pitit fi w la? Ma, wi. Ma pitit fi m nan, wi. Pandan m voye je m anlè, m gade m wè yon pantalon pandje anlè a. Sou yon bout mi?
Anlè, wi, sou yon bout mi pandje. Lè m voye touye l, yo pann li sou mi an. M di, Wo Jezi, ki kote m gad, ki kote m kanpe? Mezanmi! Premye pitit gason m, wi.
Yo pran l, yo manje l, yo fè l gaspiye espè a. Leve rad la, leve rad la.
Men, men. Misye. Aba mache avè. Se sou, se rad sa a ki te sou. Wi.